Ka reve m nan peri dout. Lè jou m nan, anyen p ap ka. Mwen dedye mizik sa avèk tout moun ki ap soufri, moun ki anba desepsyon, imilyasyon, moun ki anba gwo maladi, moun ki pase ki anba tout kalit ka, kalamite, pwoblèm. Ou te fè zanmi sa a konfyans e li t leve kont ou, fanmi leve kont ou tèlman, tèlman lavi w enposib, tèlman tout bagay negatif nan lavi w. Mizik sa se pou ou Mwen vin fè w konnen gen yon jou pou ou Mwen vin fè w konnen gen yon jou pou ou Mete konfyans ou nan Bondye Se pou imilyasyon yo ba w fòs pou travay pi Se pou imilyasyon yo ba w fòs pou lite plis Se pou imilyasyon yo ba w fòs pou konbat Pou goumen plis avèk lavi Priye fè Bondye konfyans Sa pa ka rete konsa. Gen yon jou kap vini pou ou. Men map di w nan videyo sa a, pa atache w a moun. Pa atache w a Bondye. Konte ou pa atache w a moun. Pa atache w a fanmi m vle di w. Atache w a Bondye. Konte sou Bondye. Nou chak gen yon jou. Pa gen anyen non kap bloke w lè jou w la va rive. Wi ou gen yon jou k gen pou vini kouraj zanmim kouraj sè frèm kouraj nan detrès ou yo se vre m konn sa wap andire anpil kouraj kouraj pou ou pran kouraj se mwen menm Myrlène Yola ki vin di w pran kouraj si mwen menm Bondye te banm kouraj nan fòs. Anba yon maladi desepsyon, imilyasyon depi 2012, depi 2002 ki te pran fen a 2014 sou mwen, m kapab di w pran kouraj ou menm. Paske, m te rankontre tout sa yo m ap di w yo la. Imilyasyon, desepsyon, fanmi vire do ba ou, zanmi leve kont ou, zanmi vire do ba ou. Yo souvan di e sa w fè menm w ap peye. Pran kouraj. Ho bonjou bonswa entènèt kòman nou ye mwen swete nou byen mwen swete nou anfòm mwen pote konsèy pou nou sijè videyo a avan tou ne t'attache pas trop aux gens un jour ils n'aiteront sans te dire pourquoi.

Paske se yon reyalite lap ye. Lè yo pa renmen w, lè yo leve kont ou a, li pa yon pwoblèm li son reyalite. Gen de bagay ki nan lavi w mezanmi, li pa yon li pa yon pwoblèm non. Si l te yon pwoblèm ou ta jwenn solisyon pou li. Yon pwoblèm pa ka pa gen solisyon. Gen yon bagay ki nan lavi w se yon ki antre nan lavi w se yon reyalite li ye pou ou. Se pou abitye avèk li. Se pou pran l kòmsi l te dous. Pa atache w ak ras moun. Se pa san rezon Jeremi 17 vèsè 5 te di konsa, Malediksyon pou moun ki konte sou lòt moun. Se pa san rezon. Modiswa lòm ki se konfye an lòm, espè an Letènèl tande. Met konfyans ou nan Bondye tande. Se pa san rezon Som 27 vèsè 10 di, Mòmon a pa pè w, te mèt lage w, Bondye p ap lage w. Se pa san rezon, nan pi ba nan Sòm 27 la, vèsè 14, li di w mete espwa w nan Senyè a. Pa dekouraje. Ki sa ki fè zanmi, fanmi ka vire do ba ou? yo ka imilye w. Nan eta ou gendwa vin ap viv, nan fason ou gendwa gen yon maladi k ap fini avè w, nan fason w ap mal viv, ou pa ka met yon sapat, ou pa gen kay pou w rete. Gen yon moman k ka rive, lè kay yo bèl menm kay pa w la y a anvi kraze l sou ou pou w pa ret ladan l paske y ap di kay ou a li degize pa yo a. Men kouraj, gen yon jou ki pou ou. Se e gen yon lè tou se pou mete nan tèt ou aprann sa nan bwen nou nan sèvo aprann sa chak zanmi w gen yo la pou yon sezon yo pa la pou tout tan yo p ap rete avè w vre menm fanmi yo la pou yon sezon yo pa la pou tout tan ou tande yo di w e fanmi menm fanmi la pou yon sezon paske pou kisa Gen de wout Bondye kòmanse fè avèk ou. Lè Bondye kòmanse fè w ka retire w ka mete. Lè Bondye vin ba w bèl kay pou nan eta kote yo te wè w rete. Nan eta yo te wè w. Nan eta ou t ap viv. Yo pa t menm panse pou ou pou w la a Sendomeng. Epi lè yo gade yo wè ki kote w rive. Ou panse yo pral zanmi w. Ou panse yo pap leve kont ou. Se jalouzi wi ki fè zanmi leve kont ou. Se jalouzi wi ki fè fanmi leve kont ou. Jalouzi fè yo pa kapab felisite w pou sa w ye nan lavi w. Jalouzi koz zanmi, fanmi pa kapab bat bravo pou w pou efò w ap fè. Paske menm moun ou te kanpe legliz la ou te di ede ou priye epi menm moun sa lèl gade l wè gwo sèl bagay Bondye fè pou ou li di en en Bondye epa sam te mande w epa sam te mande w pou entèl epi se menm moun sa ki pral leve kont ou se menm moun sa ki pral fè moun pou ou. Yo pral sanble moun pou yo pral sanble bann pou wa bouch yo, 3 4 ap nan do w, 4 5 ap nan do w, pa okipe yo. Se jou pa w la ki rive lè sa enjoy li. Pa fè pa kite strès pote w ale. Epi tou, souvan tou, yo ka bezwen repete w nan move vi, move lavi yo sa k pat bon pou yo. Se pou w onore sikatris ou yo ki fè w moun jodi a. Onore sikatris ou yo. Mwen wè anpil moun Sikatris yo, yo pa aprann pou yo onore l, pou yo bay yon lòt kouraj, pou yo bay yon lòt fòs, yo pran si, yo bliye, yo engra, yo bliye si yo pa t ka manje, yo bliye si yo te pye atè, yo bliye si yo pa t gen kay, yo bliye eta kote yo te ye, yo pran sikatris yo a, yo lage l nan do yon lòt kounye a k vin ap soufri, yo ba li l pou jouman, yo gade l abòje. yo fè stil sou li, yo gade l lèd y ap fè estera sou li, yo vin konpare li, gen de jan gen de bafra gen moun ki gade lòt moun k ap viv mal, yo konpare moun nan menm jan a sapat nan pye yo, epoutan yo te pi mal pase moun nan. Se pou nou mete nan tèt nou nou menm moun ap imilye nou, pa gen moun anvan l te rive l pa t gen yon etap li pa t pase, pa gen moun ki pa gen imilyasyon, ou wè boujwa a li gen yon milyonè k ap imilye l, Gon moun kap imilye l. Pa gen moun ki pa gon ki pa gon moun kap imilye yo. An nou pran sikatris nou yo. An nou bay yon lòt kouraj avèk li. Lè yon lòt vin ap soufri menm jan avè nou oubyen pi fò pase nou. Pale avèk li di l kouraj. M te tankou w tou. M te nan eta w tou. Mwen te pase etap sa. Rakonte l jan lavi w te ye. Pa wont pou rakonte l eta w te ye. Rakonte li. li menm pou l kapab pran kouraj tou pou l kapab konnen gen yon jou k ap vin pou li men ou pran sikatris ou a lage l sou do lòt la ou pran tout pwoblèm ou yo tout eta ou te ye yo ou pran lòt la w ap imilye l avè l se pou w pran sikatris se pou w onore sikatris ou yo ki fè w moun jodi a pou bay lòt kouraj paske gen de pafwa Bondye kite w Soufri anba maladi, moun choutew a pye, moun imilye w bò desepsyon, 3 4 moun depi w pase se nan do yo ye, se Bondye k kite w konsa menm wi, sa se wout paw wi, son reyalite l ye nan lavi w, Bondye Bondye fòme w pou w kapab ale bay yon lòt fòs deyò a kap soufri. Epi aprè kòm rezilta ou pran imilyasyon sa w te pase a, wap imilye yon lòt. Wap imilye yon lòt. Se pou imilyasyon yo baw plis fòs. pou travay nan tout videyo m yo mwen toujou di moun travay travay se libète li ye ou wè depi w ap travay w ap manyen ti kòb ou gen chans pou w antre pami lègran ou gen chans pou w chita sou tab avè yo pou w manje avè yo. Se pa san rezon Som 113 salmis la di konsa, Bondye bay fanm ki pa t ka fè pitit la yon pitit, li bay li yon fanmi. Se pa san rezon salmis la toujou kontinye nan Som 113, li di konsa, Bondye pran pòv malere a li mete l sou tab kote gran yo ye a. Se pa san rezon. Travay se libète. E lè Bondye desidel poul levew la se ti sa ou wè ou fè ki pi piti pou ou ou wè ki tou piti nan lavi ou wap fè a se ladann lap pase li pral avèk ou lap rive lwen avèk ou kouraj zanmi mwen ou menm ki anba imilyasyon desepsyon kouraj Ou menm kap pase flakas lavi fanmi Emilio zanmi Emilio kouraj ou wè yo Emilio pandan w pa genyen ebyen pandan w genyen toujou yo pral pran pòz fè menm bagay la tou paske yap wont paske lè Bondye leve w gen fanmi w ki pral wont pou jan fanmi w pou jan Bondye leve w gen fanmi w ki pral fè jalouzi yo pap janm vle kolabore avèk ou Ou poko janm wè Bondye leve ou, Bondye gen yon pen, ou prè pou separe la avèk fanmi zanmi, epi wap rale yo sou yo menm yap fè bak, wap rale yo sou yo yo menm yap fè bak. Jalouzi wi ki rann sa, yo jalou kont ou, yo pat kwè se te la ou tap rive, lè yo tap ede w priye e pat sa yo te di Bondye yo menm, yo pat mande Bondye gwosè bagay sa pou ou, yo te mande Bondye ba w yon pen yo pat mande Bondye pou yo ba w yon boulanje. Lè ou wè konsa yo pa kapab mete tèt ansanm ave wè yap rale kò yo sou ou pokipe yo fè rout ou kontinye enjoy benediksyon nan enjoy sa Bondye ba ou a ouvri kò avèk li ti cheri paske lè ou pat ka manje a se kache ou te kache pou yo lè ou pat ka bwè a e kache ou te kache pou yo lè ou pat ka mete yon rad la e veye ou te veye lè anndan kay ou menm pou kouri met tèt ou deyò men kounya si ou ka retire mete se pou enjoy ou. Se vre yo jalou, pran prekosyon. Ou pap ka rete nan menm adrès avè yo. Ou pap kapab chita sou menm chèz avèk yo. Paske yo jalou kont ou. Se pat la yo te vle pou Bondye rive avèk ou. M vin di w pran kouraj. M vin di w mande Bondye fòs anba imilyasyon yo. Mwen vin di w se pou sikatris ou yo, se pou onore yo ki fè w moun jodi a. Se pou w sèvi avèk sikatris ou yo pou bay lòt moun kouraj, pou bay lòt moun ki nan eta w ou te ye yè a, jodi a kouraj. Moun ki ta ba w kouraj se li menm k ap fè moun pou ou, se li menm k ap imilye w. Moun nan te pi mal pase w. Moun nan lavi l te, lavi l te gen plis pwoblèm, li te gen plis ti tou, tout bouda l se te tou. Non ipokrit. Se pou w sèvi a sikatris ou a pito pou w bay lòt la kouraj, ba l fòs. Se pou w fè l konnen Bondye fè l pou l ka fè l pou li. Bondye pa Bondye paw ase, li pa Bondye pa m, li se Bondye nou. Menm jan l fè l pou mwen, l ka fè l pou ou tou zanmi m. Menm jan l fè l pou li k ap imilye w la, li ka fè l pou ou tou. Pran kouraj. Kouraj anba pwoblèm ou yo. Kouraj avèk desepsyon yo. Kouraj nan imilyasyon yo. Kouraj nan sa w ap andire a. Kouraj bagay yo pap rete konsa. Bagay yo gen pou l chanje. Gen yon jou bagay yo gen pou l chanje. Bagay yo pa ka rete konsa. Yo gen pou yo chanje. Met espwa w nan Senyè a. Konte sou Bondye. Pa konte sou lòm. Epi, pa kwè nan moun. Kwè nan tèt ou. Gen yon lafwa optimis nan Bondye. Toujou kwè chak moun ki sou wout ou se pou yon sezon yo la. Yo p ap rete avè w vre. Se ipokrit yo ye, se jalouzi yo ye, yo pap ret zanmi w vre menm lè w ta bezwen fini avè yo, menm lè w ta bezwen fè wout avè yo pou w rive avè yo jiska lafen yo pap rive avè w yo menm. Paske yo pap kontan, se pa sa yo te renmen Bondye pou fè pou ou. Kòman w ta fè kwè ou te zanmi avèk moun nan pandan bagay yo vin bon pou ou, ou ta renmen alèz a moun nan, ou ta renmen plis zanmi moun nan, moun nan pral lekòl sou ou. Lè w ap rale moun nan l ap rale kò l sou ou, ou pa gen zye toujou pou w konprann? Jalouzi, li jalou kont ou. Li tèlman jalou kont ou, moun ki pa konnen w kapab felisite w men li menm li p ap felisite w pou l di w, oh gade kòman w ye jodi a. Men fò nou felisite moun non!